Jeremi 29, vèsè 11 Se mwen ki konnen sa m gen nan tèt mwen pou nou, se mwen menm Senyè a k ap pale, se byen nou mwen ta vle wè, pa malè nou. Mwen ta vle demen nou jwenn sa n ap tann nan. Glwa a Jezi! Glwa a Jezi! Seyè etènèl notre Dieu notre père redanmtè o non de Jezi papa mwen do mèsi pou gran gras pou pil lamou sajès pisans favèw nou rekonèt pisans ou gras ou anvè nou tout pouvwa ke ou gen pou nou an se papa ou pa janm kitem yon segond yon minit pou kont nou. Malgre eta nou, malgre jan sitirasyon an parèt devan nou, men ou pa janm kite nou yon segonn, ni yon minit pou kont nou. E, Seyè, se rezon sa Letènèl nou apwoche devan ou, nou vin glorifye ou e manifye ou, ba ou glwa, lwanj ke ou menm sèl ou merite. Lewa de glwa, Chèf dè chèf, Seyè dè seyè, Jewova Jire, Ofin Rafa, Elohim El Shaddai, wi, se sa ki fè ou di nan Jeremi, Se ou menm ki konnen sa ou gen nan tèt nou pou nou. Wi, se ou menm. Ou di se pa malè nou ta renmen wè pou nou, men se byen nou. Pou sa n ap tann men pou l kapab rive. Papa, se ou menm ki konn tout bagay. Nan omnisyan ou se ou menm ki konnen. Nan omnipotan ou se ou ki konnen. Nan omnis presans ou se ou ki konn tout bagay. Epi se rezon sa Letènèl nou apwoche devan ou. Nou enkline nou devan twòn nan Pè de glwa pou n leve fanmiy nou yo. sa kap soufri yo, sa ki nan soufrans yo, pou nou leve peyi nou lakay, pou nou leve lavi espirityèl nou, pou nou leve tout òm de Dye yo, sèvant Bondye yo, sa kap lamante nan pye ou Letènèl. Malgre jan sitirasyon tankou malgre flo kap tonbe sou peyi nou lakay, sou lemond nan moman sa, malgre kè sere kap parèt sou nou Letènèl, men ou fè nou konprann se pa malè nou, men se byen ou ka ta renmen yo pou nou. Malgre jan sitirasyon an parèt, malgre jan lafiksyon an parèt sou nou, Malgre jan kè sere a vin sou nou Seyè men ou fè nou konprann Letènèl se pa malè nou men se byen ke ou ta renmen wè men sa ou vle pou nou menm se papa se retounen vin nan pye ou pou nou adore ou se fè volonte ou Letènèl ebyen maten an pè m konnen ou pisan m konnen ou reyèl m konnen ou kapab Mwen konnen ou son Bondye ki enkonparab, konn touche, konn transfòme, konn beni. Ebyen, Papa, maten an, fè nou gras nan lè sa, PD Glwa, lonje men ou sou nou, kondi nou vè ou, kache nou nan ou, konsève nou nan ou, beni nou an abondans, kondi nou vè ou menm, Letènèl. Ebyen, maten an, Pè, gen anpil k ap soufri, gen anpil ki tris, gen anpil ki abandone, gen anpil ki santi l sèl, Papa, ki lopital, ki, ki, alelouya, ki nan sewòm, ki nan oksijèn. Gen anpil ki kouche ta bò lopital ki paralize se papa ki pa gen pèsòn men se ou menm sèl ke nou genyen epi maten an pè lonje men l sou yo kondi yo leve timoun yo ba ou ti bebe yo ba ou fi an gwosèz yo ba ou adil yo ba ou letènèl o vyeyès o vyeray yo nan pla men ou maten an o le wa dè glwa maten an gen anpil kap leve ki pral reponn zèz ak aktivite ki pral pran zèz ak aktivite seyè pè de glwa maten an nou remèt yo nan pla men ou leve elèv lekòl yo nan men ou seyè. Malgre atantif advèsè ap tante fè pa atravè de kidnapin, atravè de asasen, pa atravè de bal k ap tire pasi pala, tout kè moun sote, moun ap leve kouri, pa konn kote y ap pran, yo pa konn si pou yo pran wo, pou yo pran ba, men ma ananlè sa de wa dè glwa, chèf dè chèf, nou remèt yo nan pla men w, Papa, se nan ou menm sèl ke nou kwè paske ou se Bondye, se ou k fè nou konprann sa, Pè de glwa, ou fè nou konprann se pa, alelouya, se pa malè nou, Letènèl, se ou k konnen sa w gen nan tèt. Nou pou ou alelouya pou nou seyè ou menm ki konnen letènèl se pa alelouya ou gen nan tèt nou se ou menm menm ki konnen se seyè a menm kap pale ou di se pa malè nou men se byen nou ta renmen wè pou sa nap tann nan poul rive seyè men pè ou travèse nou maten an papa an dedan lavi nou pou nou konnen san ou nou pa ka viv san ou menm nou pa anyen san prezans ou letènèl nou pa anyen menm seyè men maten an lonje men sou nou pòti nou vè ou papa kache nou nan prezans ou. Mache andan nou nan lavi nou pè se nan ou menm sèl ke nou kwè paske ou se Bondye ou se Bondye ki gen pouvwa ki gen pwisans la ou se Bondye ki konn libere ki konn bay gras la ou se Bondye ki gen favè nan ou a letènèl se ou menm ki se Bondye ki konn libere sa ki malad sa ki an kaptif sa ki abandone sa ki santil sèl sa ki an depresyon sa ki an tansyon sa ki fè tansyon sa ki estrese papa sa ki estrese strès finn pati avèk yo letènèl papa an depresyon total letènèl sa ki fè dyabèt sa ki fè sik sa ki paralize. Pè yo nan pla men w Matyès a k ap soufri avèk de sentòm, sentòm ren, ki gen doulè ren, doulè pye, doulè tèt, doulè vant, doulè papa sa ki malad nan zye, nan tèt, ki gen pwoblèm nan papa, kèlkeswa fòm de pwoblèm li genyen an, men papa nou remèt tout nan pla men w maten an. Papa nou rezève l, nou remèt li nan pla men w, kèlkeswa fòm doulè ke li te kapab ya. Ou remèt nou nan pla men ou, Senyè, kache nou nan ou, Pè, e kondui nou nan prezans ou devan de glwa. Senyè, se nan ou menm sèl ke nou kwè, paske ou se Bondye. Ou se Bondye ki gen pouvwa, ki gen pisans la. Ou se Bondye konn libere, konn bay gras e favè a, Senyè. Maten an, beni nou an abondans e konsève nou, Pè. Nou konte ke nou kwè nan ou menm. Konsa nou priye ou o non de Jezi de Nazarèt. Amèn. Tout glwa se pou ou, Senyè, o non de Jezi. Alelouya.